Bon jodi a m te deside al achte radyo gou a wi. Evre ui men kilè wap pran kanè an menm. Ah m kwè yo te voye lèt la pou ou wi pase m kwè wi m gen gwoup lekòl la yo te voye l sou gwoup la. Men cheri ou konnen manman w pa konn li. Ah ok m ale pou ou. Se pa yon pwoblèm cheri ebyen

Se map kanpe machine mwen an la m pap ka rive pi lwen dèyè avèl non dat m pa wè Marco menm si sam ta fè la map kanpe machine nan la m prale kanmèm banm al wè kote Marco mèdam ye li.
Anben nap pran kay la nan menm Koko map vini m vin anfas nou 2 a paske m konnen map kite nou 2 a la M konnen sa fè plizyè fwa m kite manje pou konpè m nan la manje a manje m pa konn sa kap manje l m pa byen konnen m pa konn sak manje l e map kite manje sa pou konpè a. Lè konpè a vini bale pou mwen tande Ou menm veyel nan manje a veyel nan manje a metel nen veyel lòt nan manje a Pa gen pwoblèm map vini ou konnen m pral achte rad yo pou Mali a map vini tande Fè travay nan kay la wi Ok lèm fini poum jwenn kay la nim yo Ok an ale.

Oh me se hat sa genlè se bondye ki pale nan tèt jomayika yo se janm te gran kou la mwen te konn fè manje li kite pou li kite pou li kite pou nèg li epi tou li banm yon vye ti kal manje me se pa vye pase la se se ooyy pa vye pase la me se oh di ri men sos pwa sos pa vye pase la oh gade pa de vyann mesye

Ki yap mete nan bouch. M ka pale a lontan wi. M ap gade w la lontan. M ap gade w la lontan w ap fè m bagay sa. Ki bagay sa nan malade. Pou sa te gen vis sa kon moun. Epi dapre tès sa granmoun mwen to deyò la pa li. Li pa kapab avè w epi tou w ap pran pòz ou te nan lari w ap pase mizè. E pa vre? Non e pa sa nan malade. E pa sa matant.
Ok m pa konn sa m ap fè. M al voye tout bagay yo deyò ba ou.

Koupe a pran pou move moun men lap di lèl vin lakay mwen mpa kite manje boule ankò e kòm dabitid mwen te toujou kite manje boule hein koupe a pral retirem pou move moun kounye a toujou se ti gason an kap fèm kalite bagay sa non ba li ka pa metel deyò mwen mpa menla moun visye lakay mwen ey ou menm Jumayka vin pale w. Kounya la e kominezon nou e pa vre? Sak pwoblèm nan res Mwen kounya la m nan lari m pa konn si pou m fè an wo si pou m fè an ba paske m pa konn kote m prale se kòman m ap mache oh mon Dieu Se mwen menm ki konsa pou yon ti kal manje Yon ti kal manje m pran epi tou pou m pa fè m rale mete m deyò Mwen kote m prale men rad mwen yo nan sa Rad mwen yo nan sa se vre pou m ta fè abiman se vre men

Ap fout dim si sil pa ta pral separel avèw hein. Kisa? Kisa ou pa konn kisa ki te pase? Non. Non ou ap fè pwopòz je chèch ou pa konn ou pa konn anyen. Frèm kite w la pou w ap bale la ou tann poum vire ou antre andan. Andan wi m tal bale. Andan tale ou ale poul manje manje apwa poul rele ou vin pran rès la. Oh li manje manje a. E sinon e manje a. M pa konn. Ou pa konn anyen ou pran pòz ou wè nan dan chanm nan ou pa tandem tap pale avèl la berad non.

Sa pase li fini e mwen menm ki grangou a pa gen menm ti graten menm ki rete nan chodyè a
anyen menm menm li tenten manje tout manje a aah bon bagay sa dwòl e pale m non e zafè manman w nan eske w pale ak manman w
non m pat rele l okontrè m te bliye sa.

Kèt mesye men, nou nan vye peyi men, plen fanmi ki gen ti bagay nan men pou fonksyone, sa di yo gen plis ki bagay konsa ba nou. Yo ta, yo ta lage ti bagay nan men pou yo jwe, yo m gon vye kouzen la men, banm tou rele. Banm tou banm yon ti minit papa, m rele l.

Li ka fache, li ka pa konprann yon lòt bagay. Konnen Ayiti, kòman bagay yo ye, e ki jan e lè w ap pale avèk yon moun, moun nan kapab nonmen non li, yon pakèt bagay, e poutan se kòb ou l bezwen. Ou konprann? Ok, piti mwen. E nimewo a Ou te gen nimewo a, wi? Make l pou mwen.

Ahh pè Jose kap pale avèw pè Jose pè Jose ou pa rekonèt pè Jose a non okontrè m gen nimewo w lontan m gen nimewo w lontan wi son pawòl m vle pale ansanm avèw non m konnen ou pa rekonèt pè Jose a men map pale ou kapab konprann mwen ee ti pitit fiw la. Ou genyen Ou genyen nan men sèw la. E de pitit fi w la map pale w menm. Ma chè ou pa bezwen pitit fi sa ankò? Mèsi fanm. Kèt mesye. Mwen mwen se rele kouzen nan non men. Pandan gon ti frechè la. Fon ti rele non. Ti lari sa telman pa bon e neg yo nan lari la yap bay moun problem papa pa tiye yo non Li te jen misye la tap pran bon manman l. Bon m eseye rele mesye an yon dezyèm fwa men li pa Ii wè apèl la e pranl pa pranl Yo kouzen Sak gen la freo Poze men Aa monchè baba lavi men ou konnen depi avan yè m pa tande w bagay sa yo men pa sou anyen papa Aa.

Mwen lage m konsa frèm. Ebyen kilè wap jere sa la mon frèm. Afèm zozo m frèm.
Si w te bezwen l ou pa ta ka mete li ka yon moun kap fè l pase mizè tout kòb ou voye l pran kòb la l okipe pitit la avè l epi achte bèl rad pou pitit li paw la menm gon sèl inifòm sou li yon vye rad ki fè l sanble vye granmoun mwen menm se pa kòm menm li ye men mwen menm mwen di konsa. Mwen menm m pap ka sipòte bagay sa lap fè a paske sa lap fè a pa bon. Non se mizè lap fè pitit ou a pase lap bat li fèl pakèt pase mizè epi se mwen menm ki konn ap di non pa fè sa pa fè sa li gen timoun tou li pa ta dwe fè yon bagay konsa. Ebyen konpa gen pwoblèm. Nap toujou pale men yon sèl bagay piga di se mwen ki dou non. Wi pè Jozye mte dou mrele. Ebyen bon pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Tout bagay, tout bagay an fòm map veye tout sa ki genyen. Map veye tout sa ki genyen tande. Ebyen ok pa gen pwoblèm. E ok. Mpa fè w pale ansanm avèl wi. Ou konn pouki m pa fè w pale ansanm avè l? M pa vle pou l kontinye nan plis pale toujou pou epi pou matant pou vin parèt la, se yon gwo pwoblèm l ap gen. Ebyen ap ou ka pitit mwen, mwen kontan anpil e m ap retire w nan sèk akoupi sa. Pase se mizè w ap pase. Li pa fè pitit. Li pa fè pitit li avèg la vre? Non. Ebyen bon pa gen pwoblèm. Bon tout bagay fini. Yon sèl bagay, ou di Marco menm pa la. Non. Ebyen mwen menm prale wi. M prale, yon sèl bagay. Pita di si m te vin la. Non m pa di. Si w di m te vin la, la konnen kòman bagay yo ye. Wi, apre sa li ta fè kont avè m. An, ebyen ok. Dja, pitit mwen.
Evre?

Mesye ak kouzen m ye papa a gen anpil vale. Jan m te raze la mwen pote papa nan se ta fè nwèl non papa.

Se pa ponyen mal lakay li a map fè zen avèl wi pase mwen menm konnen mwen renmen zen. Map tann moun nan moun nan pa janm vini el dim konsa el la poum vin tann li el la ldi poum vin tann li men dat mwen kanpe la wi fol ta vini oh oh gad jan kèm kase oh epi gad joumanjka ap fè tèt li mal non li janm kase pap sou joumanjka wi mesye oh se male pase mwen fè mari li makomèm non pase mpa wè.